Hello guys se princess Meniz ki antre lakay ou koulya map remèsye tout moun ki gentan abòne avèk chanèl lan e ou menm ki poko fè sa map envitew abòne like kòmante pataje videyo m yo pou ka gen chans jwenn pi bèl videyo sou li jodi an mes amour mwen gen bèl madam Sassou ansanm avèm. Jodi an nou pral dekouvri kiyès ki Sasou epi Eske nou wè timoun Sasou makeup. Ok guys Nap jwenn mwen nap jwenn li sou chanèl lan epi nap map lage link lan pou nou kapab abòne avèl gen plezi atalè. Li ba li pen. Oh. Ok.
Pou la di ba mba wè vizaj mwen bi. Zan ou a tro gwo. Ba zan ou a dok tro gwo ti figi mwen ki tro biti mwen sa. Ok guys donk e nou rankontre la jan nou wèl nan la nou wè tab lan li genyen pen li gen pen li gen lèt li gen diven ok donk e nou bal fè yon challenge ah wi nou bal byen pase yon challenge sa kap fini anvan mwen kap fini princess lan kap fini sa sou oh oh sa kap fini anvan map fini avan Map byen pase guys. Ou sur ke wap gen? Oui. Ou sur ke wap gen sasou? Oui. Guys, Princess Snow ap gen sasou. Rete branche pou nou wè. E pi pa bliye, pa bliye al vizite sasou sou Chanel li an abone avel like pataje video li yo ti moun gen plezi ok. Pral gen plezi.
Pral gen plezi. Donk. Ouff.
Na komanse sa sou. Wi.
Fo fo fo guys yo we fo yo we. Ok ti moun nou komanse.
Anmweyy.
Oh oh! A mwen pa tann men sa sou. Guys, ok, m nan konba.
Kout dan gwo, kout dan bala long. Non men, oh! Pa gen bagay sa. Pa gen bagay gwo kout dan. Non m ap genyen sa sou.

Pa bliye timoun al abone avèk chanèl Princess Mélisse epi pase wè Sasou pou mwen silvouplè. Pase wèm, pase wèm.
Desann anba, pase wèm, pase wèm. Kote ki abone.
Klike sou Ti klòch lan epi metel sou tout. Depi ou metel sou tout ou kòrèk. Ok guys. Jodi a ma bat Sassou. Paske l vin lakay mwen fòm bat li. Guys mwen menm avèk Sasou ap pote plezi pou nou ok Abòne metel sou tout pou kapab jwenn tout videyo nou pral lage yo Lè w rive lakay mwen metel sou tout Lè w rive lakay Sasou metel sou tout pou kapab jwenn tout videyo nou pral lage sou chanèl lan e nou pwomèt se plezi nap bay.

Sa sou palèt non. Kounye a m wè sa. Ou palèt sa sou. Ou palèt koulye a m reyalize sa. Mwen menm tou son bèl tifi. Merci.
Ewe guys, eske m bel timoun? Manje map manje.
Guys, kyes kap gen? Dim kyes kap gen? M nale, an di kyes kap gen? Di kyes kap gen guys?
Sasou, pa fini? Mmm. Oh!

Moun ki fin manje avan an. Wen, moun ki fin manje avan an. Ehe. Sa ka rive m fin manje avan, m pa ka bo bwè tout bagay sa yo. On ga, gade, guys, gade. On vèlè, epi diven dèyè l ankò. Timoun,
m ap, m ap, m ap wè si Sasou ap kite m gen. Humm. Donk, guys. Rad deboutonnen mezanmi bagay la komanse red pou sasou ok sasou paka sipote anko bagay sa gen yon piman ladann timoun bagay sa fem cho wi la.
Se pa ti piman non. Sasou an danse l rete.
Ok m dako pandan map manje a poum bwe. Wi sasou piman an. Ti moun, piman sa m poko wè piman konsa menm.
Why? Mmm. Mmm, pou n jis minis. Bouye lè se mak mwen.
Wouy ti moun, piman.
Twòp piman. Bagay sa pa bon. Woy Sasou fòn fini fòn fini fòn fini oh bò sa genlè gen plis piman.
Bon. Mwen guys mwen poze san mwen manje. Guys mwen komanse swe la. Mwen komanse swe. Soye sa sou. Woy. Sa swa fè entelijan avèm. Timoun sa se mayo e sa sou mekòp ki sou mwen. Li bay bon sèvis. Si nou wè kòman Mwen bèl maten an nan videyo m yo se Sassou ki toujou fè mekòp pou mwen ki toujou mete m nice pa bliye abòne avèl pou li kapab ban nou plezi timoun ou pa vre Sassou?
Nou konn sa l ye deja. Guys, dènye bout la.
Woy, ti moun sa sou fini m boko fini, wè. Dènye bout la. Mwen wè, m sezi. Dènye bout la. Sa ka rive m baka fin manje l tou.
Sa sou kòlak la pa gen piman. Oh!
Pa gen piman? Mh. Pam nan chaje ak piman wi. Pam nan gen plis piman ti moun. Mh.
Oh! M te di m tap gen.
Pran devan pa anyen sa sou. Se konn wout la li ye. Mh.

Sòs ou, m genlè pi byen moulen bouch men pa sou. Men men men fini m bezwen l fini. M pa bezwen ni nan byen moulen, ni pa byen moulen. Fini m bezwen. Ou wè si m pa si m pa t nan yon konkou, si m pa t nan konkou m t ap byen pran san m pou m manje pou m ap enteresant. Bap map pran ti kout dan. Ti moun sa sou fini. Map male pen an ese pou m mòde. Men e nan konkou men map manje. Banal moun moun men bouch men. Oh nan nan konkou men. Donk guys depi e mwen k genyen tout tout tout e kon konbyen abone ou genyen ou nan yon mil shit man eske se sifizan.
Sa k pase la Sasou? An mòd ekonomi d'enerji li la. Woy guys mwen

Nan nan kòmant deskripsyon an. Wi nan wi nan deskripsyon an donk antre sou li peze sou li epi nou ap antre sou chanèl pam nan nou abòne epi kite yon ti like nan videyo an pou mwen silvouplè. Epi di kòman nou te wè princess lan tap manje avèk Sassou.
Yeah e se mwen kap genyen se mwen kap genyen.
Sasou ou konn ki pwoblèm mwen genyen? Depi m piti m pa manje anpil. M pa manje anpil, m pa manje vit. Bon talan sa Kounye a la ti moun. Ou menm kap genyen. Kounye a ou di konsa. Map genyen cheri. Ou mèt wè kòmanse la map genyen. Humm pran ti napkin pou mwen m swe. Humm timoun nen an vide dlo

Woy timoun piman.

Ok guys Princess Meniz genyen Sa vle di E Sassou panse Lap vin bat mwen nan teritwam lakay mwen Sa vle genyen la Pata genyen la epi yo tap yon wont pou mwen tou Sassou Mwen regret pou ou Ou perdi Ok Guys Sassou panse li fini paske lèl fini Li fini nan premye pati Mwen potko menm fini E mwen konnen kibò m tap m tap pranl ok guys. Sasou pèdi. Sasou sa wap di. Ou pa ka vin lakay moun. Fò gen respè pou moun. Ou pa ka vin lakay moun epi ou vle ou vle bat li ankò. Humm.
Mwen ap mal pipi.
Pipi kenbe sa sou guys. Pipi kenbe sa sou. Ok guys. E nou wè koman koman koman challenge lan te ye. Koman euh princess lan gagne sou sa sou. E merci avek tout moun kap gade video an. Ti moun merci avek tout moun ki fem rive kotem rive koulia tou. Ki fem rive nan 1000 preske 1200 abone. E kote koulia la Sasou se zanmim se sè legliz mwen. Guys Abone avèk chanèl li an epi pou nou kapab jwenn plezi paske mwen menm avèl nap pote plezi pou nou Ok guys Sa m bò pou ou an? Valiz lan? Ou te pote yon bagay ladan l pou mwen? E sa sou Woy piman guys.

Saw gen sa sou ou? An kob mwen nan sa mwen pa menm non. Ebyen ou kite kob ou a lakay ou bon sa kal de. Non bon m depi bon tout lèm vin la map gade nan sa m wè lajan an. Tout lè w vin la an sa sou ou? Hey ou fèm ri kòman tout lè ou vin la an. Dayè lakay da. Guys Sassou fèm sezi m lèl vin ak kòb li pa wèl Li sòti tout kote m te ye talè an se ansanm avèk Sassou m te ye Li sòti se afè nou m tap pale M pa wè kòb lan serye m pa wèl men e nan sa m te mete Sa w di la ou fè blag ou byen Sassou Blag Gad yon koze m wè ti diven m ban m an Sa w ap di la Wi m ki kòman blag lan sa vle di pou m ap ranse avèk lajan.

Carine pa antre andan an depi ou vini an se la nou chita nal achte nou vini non sa ka rive Carine pa konn ekri afè moun la mwen menm on kòk m pa al nan valiz ou sim tal nan valiz ou ou konnen m ta di Sasou m tal nan valiz ou sa mal fè nan valiz ou m pa wè lajan sa w vle di la isi wap pèdi kòb la Sasou m pa wè lajan m pa di sa men m pa wè kòb lan non ou pa ka ou pa ka di sa Sasou m pa wè kòb lan pa gen moun ki manyen kòb la ou di sa chèche nan valiz ou an.

Gade.
Gay.
Bay.